Ah mwen renmen lòt ti kay an ti kay kay madanm mwen dèfwa m dòmi men kay manman m se bon repo wi. Bòn semèn a ou menm tou Mackenson Remy nap raple nimewo pou jwenn tikè pou monte abò 4 pa 4 la se 43 29 67 40 e konsènan bilan aksidan grav ki anrejistre sou wout yo Guerrier soti 17 jen pou rive jiska Yè dimanch 23 jen òganizasyon Stop Aksidan resanse 42 aksidan pou 101 viktim pami yo 94 blese 41 ladan yo prèske se fanm a mwatye nan yo se prèske se fanm yo ye majorite nan viktim yo anplis yo se jèn 26 pousan nan blese yo rapòte se gras a anbilans yo te rive transpòte yo Nan lopital, donk yon bon kantite nan moun k ap viktim aksidan yo toujou pa gen aksè ak sèvis anbilans yo pou mennen yo ann ijans lopital kote anpil fwa se abò moto oubyen yon bon samariten nan machin k ap pase ki aksepte mennen viktim yo lopital. Antouka pou dènye semèn nan la nou anrejistre 7 moun ki mouri nan aksidan Sikilasyon kò pi fò nan moun ki mouri yo viktim nan aksidan moto Dèlma nou jwenn nan rejyon metwopolitèn nan se komin ki te plis afekte nan sa ki gen pou wè ak aksidan sikilasyon pandan semèn ki sot pase a men konsènan zòn ansanm aksidan nou sot sinyale yo rive nou jwenn dabò gran ri Pòtoprens Petyonvil Tomasen, Site Solèy, Kanaran, Kwadèmisyon, Gresye, Lewogàn, Pòsali, Okap, dezyèm vil peyi a, Gonayiv, Ponsonde, nan depatman Latibonit, Mòn Kabrit, nan Mirbalè. Enfòmasyon òganizasyon Stop Aksidan kominike apati done li jwenn bò kote enstitisyon k ap travay nan kesyon sekirite woutye tankou OAVCT, Sant Anbilansye Nasyonal,

avèk s haiti pwen org. E san kòmantè Guerrier, n ap pase nan aktyalite a. Nou konnen l aprè 2 semèn kote aktivite yo paralize sou yon bon pati sou teritwa nasyonal la an rezon manifestasyon opozisyon ak òganizasyon nan sosyete sivil k ap reklame pou Prezidan Jovenel Moïse kite pouvwa a, egzekitif lan la ap tante wè Kouman aktivite yo te kapab reprann apati jounen lendi a e nan sans sa, yon gwo rankont dewoule nan Palè Nasyonal ant Prezidan Repiblik la ak prensipal enstitisyon ki gen pou wè ak sekirite piblik nan peyi an pou diskite jisteman sou dispozisyon ki dwe pran pou fasilite lavi reprann nan peyi a apati maten an e se nan kontèks sa a nou konnen l deja plizyè milye elèv nan nivo Nevyèm ane fondamantal ap pare yo pou pran chimen sal egzamen yo atravè peyi an nan moman kote gen manifestan ki menase pou bòykote lansman egzamen ofisyèl yo pandan yon lòt kote gen 2 sektè kap reklame yon trèv pou mouvman sa pou fasilite timoun yo al konpoze otorite yo bò kote pa yo anonse yap reyaji avèk dènye rigè kont tout moun ki ta gen tandans fè dezòd pou gate egzamen yo. E pou Ministè Edikasyon Nasyonal, Minis Pierre Josiah Genor Cadet di wè pa wè egzamen leta yo dwe dewoule nan yon klima lapè ak trankilite. Se deklarasyon minis lan te fè vandredi an. Minis Pierre Josiah Genor Cadet ki soulinye egzamen sa yo genyen yon enpòtans kapital pou peyi a. E nan sans sa a, Minis Edikasyon Nasyonal la li mande kolaborasyon tout sektè pou pèmèt eprèv yo rive fèt kòmsadwa nan enterè elèv yo nan kat kwen peyi a. Ann koute deklarasyon Pierre Josué Agénor Cadet ki te pale konsa nan mikwo Johnny Ferdinand.
Oubyen egzamen leta, se yon bagay de gran enpòtans ki pa konsène sèlman ministè edikasyon nasyonal, men ki konsène tout peyi a. ki konsène tout sosyete a. Donk se sa k fè sou tab sa la a, ou wè non sèlman gen kad ministè yo ki la a, men nou wè tou gen reprezantan lapolis nasyonal, komisè gouvènman. Paske depi nan kòmansman mwad jen, nou menm pèsonèlman nou te ekri, ebyen, minis jistis la, direktè jeneral lapolis la, Ebyen pou zafè egzamen sa, paske nou konnen sant egzamen yo, ebyen avèk tout timoun yo k ap pran lari a pral konpoze, yo bezwen bon jan sekirite. Se nan sans sa, egzamen yo ap demare lendi k ap 24 jen 2019 la. Ebyen n ap retire chapo nou byen ba pou n salye tout paran pou sakrifis yo fè pou voye timoun yo lekòl, al chache pen enstriksyon pou kapab byen asire avni yo. N ap salye tou tout anseyan avèk tout. chèf etablisman yo pou tout angajman yo ak detèminasyon yo. Antretan, nou mande tout sosyete a, notamman moun ki abitye akonpanye elèv yo, tankou chofè taksi, chofè moto, chofè kamyonèt, ti machann, tout moun sa yo ki jwe wòl nan zafè timoun yo, nou di yo mèsi anpil e nou di ke egzamen sa yo pral fèt k ap demare lendi 24 jen an, Yo pral ouvè pòt pou twa bagay. Twa pòt k ap ouvè pou elèv ki pral konpoze soti 24 pou rive 26 jen yo, elèv nevyèm ane yo, plis pase 2 mil, ebyen yo menm, 200 mil, ebyen timoun sa yo menm se pòt segondè k pral ouvè pou yo. Nou genyen tou soti 24 pou rive 28 jen, nou pral gen sèf, sant edikasyon familyal, avèk ekòl nòmal enstititè, yo menm pòt. Anplwa pral ouvè pou yo e soti 8 pou rive 12 jiyè, nou pral genyen egzamen fen detid segondè avèk bak pèmanan tou an menm tan, ebyen sa li menm li pral ouvè pòt ansèyman siperyè pou yo. Donk sa pou montre ke non sèlman paran yo avèk leta depanse anpil lajan pou timoun yo, fè anpil sakrifis pou timoun yo, men nou konnen edikasyon Se pa zafè on moun, se pa zafè on gwoup moun, se zafè tout peyi a, se zafè tout Leta a, se zafè tout sosyete a. Se nan sans sa a, n ap mande tout moun nan sosyete a, ebyen pou gen on mo pou timoun sa yo ki pral konpoze.
Minis Edikasyon Nasyonal la, Pierre Josue Agénor Cadet pou lanse ofisyèlman egzamen Leta yo ki dwe demare apati maten an. Pou nevyèm ane fondamantal kote genyen 241658 kandida k ap genyen pou al patisipe nan premye semèn egzamen leta yo k ap demare jodi lendi an pou bout 28 jen ki ap vini la, pami yo 238797 pou egzamen nevyèm ane fondamantal yo daprè responsab ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl yo. Tout dispozisyon te deja pran pou pèmèt bon jan dewoulman egzamen sila yo, ann koute yonn apre lòt, Ronan Michel ki se direktè Biwo Nasyonal Egzamen Leta yo, BUNEX, ak Nadine Henry, direktris ansèyman fondamantal yo te nan mikwo Johnny Ferdinand. pou te anonse tout dispozisyon sanse deja pran pou demare ak egzamen ofisyèl leta yo ane sa kote n ap raple 241 mil 658 kandida ap genyen pou patisipe nan premye semèn egzamen leta yo k ap demare jodi lendi 1 pou bout 28 jen k ap vini la. Nou envite w koute koulye a yonn apre lòt Renan Michel ak Nadine Henry yo te nan mikwo Jhonny Ferdinand.
stabilite pou l kapab òganize lè egzamen deta o nivo nasyonal malgre ke nou te nan sitiyasyon difisil ebyen nou te arive kanmenm a òganize nou pou ke tout sa nou te genyen pou n te fè ebyen nou te fè yo nou konnen gen difikilte nan peyi a sa frape a telò pafwa kote nou ye nazon an kawoutchou ap boule. Yap boule machine men avek sipò moral ke Direktè Jeneral nou te ban nou, avek sipò moral ke Minis nou te ban nou, eben tout anplwaye yo te tèmine nan nivo Binex, eben pou ke egzakteman avan egzamen an tout moun atravè le peyi eben rive genyen fich yo nan men yo. Se densi ke aktyèlman se distribisyon fich kap fèt dan tout lè direksyon depatmantal. Paske. Nou te di, kèlkeswa lè sikonstans, ebyen, egzamen an li pwojte, ebyen, bò kote pa nou, tout sa nou gen pou nou fè, ebyen, n ap fè tout sa nou gen pou nou fè. Ebyen, si ke nou konnen ke demen lendi a, nan nivo CEF, nou gen 489 kandida, nan egzamen ENI, nou gen 2372 kandida ki pral konpoze, e nan nivo nevyèm ane, nou genyen 238797 kandida. Se ki fè, ototal, A pati de lendi, atravè le peyi, nan tout rejyon nan peyi a, nou genyen 241 mil 658 timoun ki pral nan rantre pral konplète. E se pa pou granmesi ki fè ke yo mande sipò tout moun pou timoun sa yo ki pral konpoze a, paske ane skolè a fini, ebyen fò timoun sa yo konpoze pou yo kapab pran pwomosyon, e ke si gen timoun tou kap pati pa rapò a nòt yap mande pou yal nan peyi etranje, fò yo gen nòt sa yo. Donk se sa fè ke nou mande konpreyansyon tout moun pou kapab fasilite aksè a timoun sa yo pou yo kapab konpoze fich nou prè, orè degzamen nou prè, nou gen sitou pou timoun nevyèm ane yo ki pral konpoze lendi a, ebyen nou konnen ke premye jou a ki 24 jen an, y ap konpoze nan kominikasyon fransèz avèk syans esperimantal, nan dezyèm jou a y ap konpoze nan kominikasyon kreyòl, syans sosyal avèk anglè e nan. Mèkredi 26 jen y ap konpoze nan matematik avèk espanyòl. Donk nou swete tout timoun sa yo bòn chans e nou swete ke tout moun yo akonpanye nou enben pou ke enben timoun yo ka rive sibi egzamen sa e ke 241 mil 658 timoun sa yo yo gen chans yo pou yo boukle ane skolè la. Nou te di nou te pare pratikman sou le plan pedagojik paske tèks yo pare. e se de tèks de nivo mwayen, nou vle konfime jodi a ankò ke tout bagay pare jisteman pou egzamen sa yo ka kòmanse de nòt kote. Timoun yo pa bliye, timoun yo fè tout on ane ap etidye e tout fondamantal la pase nan egzamen sa a, paran yo fè tout ane a tou e tout fondamantal la, y ap soutni timoun yo, ankadre timoun yo. Moman an rive pou timoun yo al egzamen pou yo evalye yo, pou yo ka pase nan segondè la finalman. Donk sa n ap fè, n ap mande maten an, n ap fè apèl a tout manm sosyete a pou yo met tèt ansanm pou tout timoun sa yo, tout timoun nevyèm ane yo ka konpoze, ka al konpoze an tout sekirite. Paske nou konnen ke al konpoze a sa pa vle di konnen matyè ou pral konpoze sou li a sèlman, gen tou apwa ou fòk. Pou alèz pou ka al konpoze. Donk se sa n ap mande tout manm sosyete a, pèmèt timoun yo al konpoze, paske se la n ap ka jwenn vrè mezi timoun yo, vrè valè timoun yo.
Vwala, genyen bon jan enstriksyon ki pase ak lapolis nasyonal epi komisè gouvènman an nan tout jiridiksyon peyi an pou garanti sekirite tout elèv k ap gen pou koumanse konpoze maten an. Nan sans sa, yon CSPN elaji òganize ayè dimanch lan kote chèf CSPN nan, Premye Minis Nouméa Jean-Michel Lapin ak DG pnh lan, Michel-Ange Gédéon bay paran yo garanti y ap asire sekirite tout elèv k ap genyen pou pran lari maten an pou al konpoze nan diferan syèj egzamen yo atravè peyi an. Se dwa tout sitwayen pou manifeste, men konsa tou se dwa elèv yo pou boukle ane lekòl la san pwoblèm daprè Direktè Jeneral Polis Nasyonal la ann koute yonn aprè lòt Jean Michel Lapin, Premye Minis ak Michel Ange Gédéon, Direktè Jeneral Polis Nasyonal.
Fanm kou gason nan tout peyi a. Ankò yn fwa, Leta fas a responsabilite ke l genyen nan zafè sekirite. Responsabilite pou l garanti vi e byen tout moun. Responsabilite. Pou li garanti fonksyonman sosyete a, fonksyonman tout enstitisyon anndan sosyete a, responsabilite ke l genyen, apre yon ane skolè, pou li garanti sekirite tout manman ak papa pitit ki gen pou akonpanye pitit yo pou y ale evalye yo nan zafè egzamen deta. Se poutèt sa, pou nou reponn a responsabilite sa a, nou reyini. CSPN elaji avèk prezans komisè gouvènman an pou nou kapab bay tout moun, tout moun nan tout peyi a garanti Leta ap prezan atravè strikti de sekirite sa a. N ap mande Direktè Jeneral Polis la, ki se youn nan branch strikti de sekirite Leta a, pou l kapab pale avèk pèp la. Manman, papa pitit e tout elèv ki gen pou pran lari lendi a pou y al nan egzamen. Nou menm nan nivo lapolis, nou antann pran tout dispozisyon avan, pandan e apre egzamen Leta yo. Rasire tout moun ke timoun yo kab pran lari, yo ka al konpoze, paran yo menm tou yo ka akonpanye yo, pandan ke nou rasire lòt moun yo tou ki antann manifeste nan jounen an ke lapolis ap la N ap reponn a misyon nou ki se sèvi e pwoteje vi ak byen tout moun, pandan ke nou ap ankouraje moun sa yo ki fè chwa pou yo manifeste yo pou yo kapab fè l pasifikman e evite pase nan zòn kote ke jisteman genyen egzamen k ap fèt. Kas pa ladan l, vyolans pa ladan l, ou konnen depi w rive la, nou menm. pa rapò a misyon ke lalwa li ba nou, ki se sèvi e pwoteje vi ak byen tout moun, nou genyen yon devoir de réponse e repons an nap asire nou ke se yon repons pwopòsyonèl.
Se menm pozisyon bò kote chèf pakè Pòtoprens lan ki lanse yon miz an gad bay tout moun ki ta gen lentansyon bòykote egzamen ofisyèl yo. Paul Héronce Villard fè konnen Tout dispozisyon deja pran pou pran bò kote lajistis ak lapolis pou pèmèt bon jan dewoulman egzamen yo ane sa a, Mèt Paul Héronce Villard, komisè gouvènman nan pakè tribinal premyè enstans Pòtoprens li te nan mikwo Johnny Ferdinand. Nan pèspektiv konstriksyon. Sak fè fòs li se la lwa, se la primote o dwa. Nan pèspektiv konstriksyon yon eta de dwa tou, youn nan pilye l se edikasyon. M pa kwè ke gon paran nan repiblik lan la ki ka dakò pou l depanse de kòb pou yon timoun ki pral pèdi yon ane akoz de lòt moun ki vle egzèse dwa konstitisyonèl ke yo genyen men ki ankadre pa des textes de loi. Pa rapò a egzamen demen an, n ap di se yon egzamen deta e chak moun gen responsabilite yo pa rapò avè l. Jan n ap wè la, Premye minis lan pran responsablite l kòm chèf CSPN nan. DG Lapolis lan di nou ki dispozisyon l pran. Men mizapa dispozisyon sa yo, nou menm nan pakè Pòtoprens, nou p ap chome. E se sa k fè demen, vizibleman, tout kote k gen egzamen k ap òganize, n ap wè machin pèmanans lan prezan. Ap gen 2 sibstiti komisè disponib. Mwen menm kòm komisè di gouvèneman, m ap siyone prèske tout zòn kote k gen egzamen an. e kèlkeswa moun nou siprann an flagran deli, keseswa moun ki depozitè don responsabilite piblik, n ap pale de responsab sant yo, de sipèvizè, n ap pale de tout otorite k genyen pou yo ganize egzamen an. D'une manière ou d'une autre, nou kwaze yon moun, se pa menm nan kesyon de fwod, Pakè Pòtoprens ap sevi avèk les rigueurs de la loi. E se sa k fè n ap akonpanye lapolis pandan n ap ranpli misyon nou, Tout moun yo kenbe, sur le champ, y ap gen repons imedyatman sa lalwa rezève pou yo. Konstitisyon an bay dwa pou moun manifeste. Nou pa antann vyole dwa pèsonn. Men konstitisyon an bay dwa tou, non sèlman pou Leta òganize egzamen deta ki gen yon enpòtans kapital pou paran yo, pou timoun yo, pou avni sosyete a, e an menm tan lòt moun ki vle sikile libreman nan repiblik lan konstitisyon an garanti dwa yo tou. Donk se sak fè demen tout dispozisyon gentan pran nan nivo pakè a, zòn sant degzamen yo nou vle yo safe. Lapolis pran angajman e l gen enstriksyon fòmèl pou sa. Moun k ap manifeste yo, apati de notifikasyon yo bay lapolis yo, y ap oblije gen yon pakou spesyal pou larepiblik, paske egzamen sa yo se egzamen deta, timoun yo pa ka pèdi ane a, paran yo k pa se yon ane k ap depanse kòb pa menm gen lajan nan peyi a. Nou pa ka pèmèt nou le luxe kòm otorite pou n pa adrese pwoblèm sa. Donk demen, nou bay garanti, kèlkeswa moun nou pran an flagran deli, k ap kraze byen moun, k ap vandalize byen moun, k ap fè dezòd, n ap adrese pwoblèm sa konfòmeman a lalwa. Si konstitisyon an ba w dwa pou manifeste, nan menm tan lalwa di w ke fò w fè l suivan lè nòm. Donk tout moun k ap fè manifestasyon pasifik, Pandan lapolis ap garanti pakou ke w ba li apati de notifikasyon ke konstitisyon an ba w dwa pou fè, w ap respekte elèv yo tou gen pou y al konpoze paske egzamen deta yo se yo gen yon enpòtans kapital notamman pou avni peyi a, pou avni timoun yo.
Sekrètè jeneral Inyon nasyonal Lòmani Ayisyen yo, Josué Mérilien, kritike desizyon minis edikasyon an pou kenbe dat egzamen leta yo apati lendi an, yon desizyon yo konsidere kòm demagojik. Nimewo 1 Uno an nan sans sa a egzije otorite yo nan ministè lan pou repòte dat egzamen leta yo annatandan kriz lan amelyore pandan yo mande pou paran yo kenbe timoun yo lakay yo. Josué Mérilien te nan mikwo Guerline Morestin. Nou ap denonse yo òganize yon swadizan egzamen leta pandan ke yo pa prepare yo menm pou egzamen an nan yon atmosfè politik twouble kote nan lari an se nèg ak kagoul k ap tire moun ou genyen kote nan lari an konbyen asasen k ap manje moun pou Jovenel Moïse. Nou di ke zafè egzamen nou tande Agit ap pale la a se pa yon ak pedagoji. Se bon ak kote y ap evalye elèv, se ak politik y ap poze pou moutre a kominote entènasyonal la ke tout bagay ap mache, ke aktivite yo pran, lekòl ap fonksyone. Se reyèl pito ke sa. Se pa timoun, paske jiskaprezan timoun pèdi yon pil jou lekòl avan egzamen, fè ta gen yon de semèn de ratrapaj, met timoun yo dan le ben pou yo al konpoze. Dezyèmman, pou konpoze, gen yon fòm de serenite ki dwe genyen. Sa pa egziste. Men, mwen panse ke se yon enstrimentalizasyon de kesyon egzamen an ke yo vle fè la a. pou montre entènasyonal ke tout bagay fonksyone, nou denonse l e nou egzije repò rapid egzamen yo e nou mande ke tout moun an jeneral, paran, elèv, etidyan, tout moun ki pa dakò ak sa k fèt la a, tout moun ki pa dakò ak moun k ap mouri la a, pou yo mete men fòt ke rapidman nou rive jwenn solisyon ke pèp la ap chache la a e nou rive ta di tabli yon klima dapèzman ki pèmèt ke 2 semèn de ratrapay ta fèt e leve yo ka vin kòmanse nòmalman. N ap di paran yo pa. Poze lavi pitit nou. Agenor pou kont kòl pa ka al nan biwol mande agenor dep kilè li soti nan biwol donk pandan di w lap reyalize egzamen an lundi se sur agenor ap anba kabann li pap menm nan lari kounya m panse ke se demagoji politik ke yap fè di paran yo pa vle jwèt sa tan ke nèg a kagoul yo ap tiye moun nan lari an pandan yap sibi laterè kè sote pa ka gen egzamen son pyèj yo tann pou elèv yo. Sak pou di w, m ta di piske ap gen manifestasyon dimanch, lendi, madi, mèkredi, donk se su ke nèg ak nèg a kagoul Jovenel yo ap nan lari, donk timoun sa yo, donk se ekswe lavi yo. Nou di ke fò paran yo mete men dan la pat pou ke rapidman pwoblèm ki la solisyone pou kreye klima dapezman ki mèt gen ti yo ka konpoze.

Sintra ak MOSA ki lanse yon jounen grèv sou tout teritwa nasyonal lan pou jodi lendi 24 jwen 2019 lan nan lide pou egzije demisyon prezidan Jovenel Moise daprè Sonson Dumé kòdonatè nasyonal BSAC. E selon yon kalandriye modifye Ministè Edikasyon Nasyonal, egzamen leta yo, yo prevwa nan lòd sa a, egzamen nevyèm ane fondamantal yo ap dewoule soti jodi lendi 24 jen an pou bout 26 jen kap vini la a. Egzamen lekòl nasyonal enstititè yo, sa yo rele ENI an, l ap demare Jodi a, men y ap fini 28 jen 2019 la, egzamen Sant Edikasyon Familyal, sèf, yo, y ap demare tou jodi lendi 24 jen 2019 lan pou bout 28 jen k ap vini la, tandiske egzamen fen etid segondè yo, egzamen filo an, li menm l ap demare